Mwen menm pè zazou m pap dakò bagay sa pase konsa. Bon premyèman moun nan ale li vòlon kochon wi. Bon dezyèm fra men ale kon sèl ti kabrit m te genyen non m pap di. Mwen menm ti gason wi. Kite sa pase. Ti pen sa m gen de pa manyen. Yo rele sa bagay de rezèv. Mwen te pou e pou manje m te achte l. Ti ji sa menm nan bagay sa yo pa bon pou sante moun menm. Bagay ji gou. An bagay pete fyèl wi. Non. Ou wè lafranm di m se ti bò lap pran kabrit la. M prale kay avoka gwo towo pou m jwenn jistis mwen. Paske si m pa jwenn jistis mwen, tounen an pou Ulysse la m ap pran pye mwen. Paske mwen m pa p kite sa pase vre. Si yon nonm al vyole lèlwa, je le dois de konda e m pa ka konprann kabinè m nan. Lè m ap byen gade mesye, kabinè a gen syèk la Mwen poko plede pou yon kabrit bon sa sa vle di tout chèn fin kraze men yon poul mwen poko plede non sam ta fè la map rele Mike poum ka map rele Mike oh fòm rele Mike mesye m paka konprann kabinèm sinon a se tan nimewo tan nimewo tan nimewo.

Fòm rele May poum planifye avèl. Maka konprann bagay sa. Sak sa vle di. Sèl mil goud mgen nan kès la la wi. A men mpap travay. Wi sam nan al aprann dwam lan la. Oh May sa kap fèt menm patnèm. Monchè mbezwen w la. Pa fòseman pou djòb sekirite a non. Enben poukisa.
Ou konnen patnèm ou ye. Kabinè m lan m pa ka travay menm. Sèlman mil goud ki gen nan kès la. Enben sa n ap fè la?
Monchè demen si Bondye vle bonè vin jwenn mwen. Nou pral nan legliz kote w konn bay mil goud yo. Sèt tou Jeriko. Bonè bonè. Sèt tou Jeriko. Enben swè sa n tou pase wi. Apre sa papa w pa ka bay pi bon nèg lan vòlè kabrit. Yo la n ap fè kòb la avè yo. Sèt tou Jeriko. Dakò men, demen bonè wi. Mesye ooh Kounya la m gentan rive kay avoka wi Ou pa wè Kabinè avoka gwo toro Ata nimewo telefòn li genyen Eeyy.

An chita
Franse sa yo bay Bay sou listrik Wi Avoka Wi Pia M gon pwoblèm ki grav Ou gon pwoblèm ki grav Wi Avan w bay li menm ou gen mil goud pou w bay pou di m sa w genyen Sa pran e m ap peye leta tas Ohh M ap peye tas Pye sa nan men w Sa se yon frè mil goud wi Pia Wi
Monchè m vin la m premye kochon
Yon malandren kare li vòlò kochon an. Apre zonko m konn yon ti kabrit kon yon nèg kare fè menm derespektan avè. Sa fè 2 nèg?
Wi. Ok.
Bon, pou m ekri pwosè vèbal sa pou ou gen menm doub w ap bay mwen. Oh mezanmi, e leta, e leta mwen nan afa leta. Kite sa nan mwen. Mwen nan afa leta mwen menm m pa dwe leta. Wi. Kounye a lè m vini,

Omayo dwa pran kob konsa yon je bay chef tou li ki di e lon anvlop pou bay chef mete 500 goud pou sa.
Pa gen pwoblèm avoka. Gon lòt bagay wi ou plenyen twòp ou plenyen twòp ou gen 500 goud ankò.
Sa vle di si w dènye. Pa gen pwoblèm. M twouve w kreten anpil wi. Ou konn sa pou fè sa m ba w konsèy la w va pran l. Ou reponn m kòb la lan menm kòso kò w ta mande m yon anvlòp pou m ba ou l, mwen chwa gen 50 dola pou w bay. M gen 50 dola pou m bay. Enben avè w mèt prete m yon ti kal papye m ap ba w 50 dola.

Wi ou fè konsa kote li vole kado. Epi te bò te gen bwè lè w pa t di m sa. Non ou konnen sa se bagay. Pè a, an palan de sa pè a, ou wè ji yo rele ji gwo sa, li pa bon non, li voye anpil moun anba tè akoz de tansyon, granmoun pa dwe bwè l. An ji sa ou?
Si m di w konbyen moun li touye, w p ap kwè. Gran pa m, se youn wi k te voye l ale. Ou p ap kwè.
Mangue mouri avoka.
Ou wè grann mwen? Li te fè sik akoz de ji sa. E ji natirèl pi bon.
Sa pou demen. E paske m pran bon remèd wi ki fè m ap bwè l. Avoka a mwen menm.
Depi sou tantikite. Tande byen. Kot sa ki te nan pòch yo tap manje a. Ou konn bagay la di. Ou konn bagay la di monchè. Tande.
Mwen bay mwen pou m ba ou yo. Men depi sou tantikite mwen menm. Depi sou tan lè gran pa m te la mwen menm vakabon pa janm ranse a figi. Tande.
Wap pale a chèf vakabon. Non men imajine w m vin la ou pran jus m ou bre, ou pran lajan m lè pou m jistis mwen, se pawòl wap ban mwen. M tap ba ou l wi. Pa gen pwoblèm. Si m pa ale w pa jete pwa nan lari. M ta prale m pa di w kòdoleyans. Mwen m ta prale m pa di w kòdoleyans. Kòman sa pè a?
Mwen m ta prale m pa di w kòdoleyans. Mon cher rest in peace. E pè a!
Sa w genyen m di w o! Sa vle di se menm ki malfekte kap touye moun nan zòn nan? M pa malfekte men si w fè m mal mwen menm ap manje w. E men polisye an ba yo di yo te tiye e ou tiye l vre? M manje 2 avoka, on jij, nèg ki te vòlò premye kochon m nan. Pè a mèt vin pran kòb. Mwen menm non m pa bezwen kòb.
Pè a, e pè m ou ye?
Chita pè, oh! Oh! E pè m ou ye pè?
Kounya lè w fè m bagay sa kounya w vin Chita pè a map baw tout nan anvlop pè a pè mouye monchè pè a ou konnen pitit pè a koutem byen pè a ou konnen pitit gason byen mleve lan mò m paka manje kòb ou mal pè a fòm baw jistis pè a map jere tout bagay pou ou ou mèt ala kòb la apre jistis la tounen vid pè m konbyen kòb ou vle pou ji a. Wap banm mil goud pou ji, mil goud!

Non pès sa pi rèd ke kowonavis Pè a te voye mal avèw kowonaviris wi Haa Jou pam nan poko rive vre mesye